Jodi a premye novanm nou tout chita lakay nou jodi a pa gen travay E pa bo isi a men Pa gen travay pou nou an Ayiti nou tout moun ke pral soti Gen yon nan nou la ki deja pran wikenn manch long sa depi vandredi nou deyò N ap retounen lakay nou demen pou n al travay mèkredi. Donk se yon wikenn manchong nou gen. M swete ke m te ka e nou konn gen yon wikenn manchong wi. Gen moun ki di m a siye. Wi Nou konn gen wikenn manchong bò Dya men pa wikenn manchong pa ayisyen yo. Wikenn manchong ayisyen yo se vrèman gwo bagay. Lè n gen de jou ansanm youn dèyè lòt e nou mete wikenn lan ladan li ankò donk sa vle di m sonje sa. Lè ou gen weekend sa yo, pwofite ou vwayaje, ou al Sendomeng, ou al, moun ki kapab al Miami, al Miami. Moun ki ka al nan peyi yo, al nan peyi yo tou. Nou konn sa vle di moun nan peyi, nan peyi an fèt. Lakay nou te gen langay sa, m pral nan peyi m. E, Leyogàn ap swiv la tou wi. Leyogàn sa k ap pase Dabòn? Leogane, sa kap pase Dabòn? Fò ta di nou wi sa kap pase Dabòn konsa. E fò ta di n kijan bagay la fini, bagay ki te pase yè a. Ou wè pase gon gwo bagay ki pase nan Dabòn. Si sa yo di a se te a, se vre. Se yon gwo bagay. Pou sa yo di Ayiti ap Ayiti ap transfòme kounya. Nou gen moun Chile la kap gade nou la, k avèk nou la. Nou gen mesye Alison k avèk nou. Ebyen m wè tout moun tout moun la mwens Jean Daniel Désir ki poko monte Daniel Simon kounya li ka nan BD kote li ye a la li poko ap vini paske li nan wout li pral li pral nan simityè jodia jodia jou jodia tout sa w fè jodia w al nan simityè w al jete dlo li gen balèn. Li te klere li te ba ou vle. Genyen gwoup ram nan ki nan toune. Li gon toune li rele l 9 vil an 9 jou. Mesye ram yo la ap frape seryezman. Mesye dam ram yo. Mèsi. Epi te genyen tou Boukman Eksperyans ki te genyen ki li menm tou te te gon li te li t ap jwe tou m pa si ki kote m wè l t ap jwe. E li te gen avè l tou envite de mak. kanmarad Boukan Ginen an te envite yo nan youn nan show ke yo t ap fè, nan youn nan show yo t ap bay yo. Benè ap tande nou la tou wi. Anben ok. Anben n ale nou. Tout moun la jodi a. Jodi a m wè nou anpil paske nou an vakans jodi a. Epi pa gen nouvèl. Si gen yon bagay ki bezwen fèt ann Ayiti, m kwè se kounya l dwe fèt paske nouvèl la p ap gen tan bay. Kòm jodi a gen rezo sosyal. Tout sa yon moun fè ou fè ou paka fèl an kachèt jodia paske lap sot lap pran lari lap gentan pran lari kanmèm menm avan ke medya radyo gentan bay li lap gentan pran lari kanmèm akoz medya sosyal yo men si yon moun bezwen fè yon bagay se kounya paske pa gen radyo ki pral rapòtè tout jounalis yo tout moun nan chomay maten mwen menm bonè bonè m branche sou radyo an ayiti pou m wè si m te tande nouvèl se lèm pa tande nouvèl m tan epi lè sa m reflechi m di men jodia premye novanm se vre Pa gen nouvèl an Ayiti e pap gen nouvèl ni premye ni dezyè ni demen. Donk moun ki nan rezo sosyal yo, medya sosyal yo, jwèt la pou nou kounye a, bay nouvèl epi sispann kouri bri. Yè gen yon moun ki kouri yon bri yon gwo e pèsonalite nan peyi a mouri alò ke medya a pibliye bagay la. Men kòm gen moun ki pran prekosyon tou, mesye a pa mouri vre. Nou pa ka ap kouri bri moun mouri konsa. Nou nou touye moun nan avan moun nan mouri donk nou pa ka fè sa. An nou ale non mezanmi. Alò jodi a pou n kab domine aktyalite a sou plan entènasyonal, se Prezidan Joe Biden ki sanse aktyèlman lan New York, li an Edinburg nan Ekòs kote ke l ap patisipe nan avèk lòt lidè mondyal yo. E nan cop 26 sa se yon somè sou klima. E Ayiti gen yon delegasyon ladan l tou, yon nan k ap patisipe tou nan ladan li. Donk kote ke lidè yo ap pran angajman pi an pou yo redwi efè de sè a sou pwoblèm anviwòn, sou pwoblèm byen anviwònman. Donk Etazini, Prezidan Joe Biden li nan tèt yon delegasyon tou, e li menm li deja pran lapawòl. Nou raple ke lidè sa yo tou Te gen anpil bagay sou kont Sen Open, te gen yon somè G20 yo, peyi G20 yo te sanse reyini nan vil Wòm an Itali, kote ke yo pran, yo pran angajman tou, pran avèk yo angajman pou yo takse gwo antrepriz yo, 15 pousan nan revni yo, gwo antrepriz yo nan revni yo, pou yo takse yo 15 pousan, paske yo dakò sou sa a. Epi yo dakò tou pou yo pote asistans an tèm de ede ti peyi pòv yo fè fas avèk pandemi covid 19 la. Donk yo pran angajman sa a, yo pot pou yo pote kontribisyon pa yo bay vaksen, menm si gen peyi ki gen vaksen yo menm yo di yo pa ka bay, popilasyon pa vle pran vaksen donk yo pa ka bay li ak remèt li bay. Covax se òganizasyon nan Nasyonzini ki okipe de afè vaksen an. Donk, peyi sa a premèt ke yo pa ka kenbe, yo pa ka bay, yo pa ka li. Paske gen peyi ki jiska prezan ki nan ke kamyonèt la an tèm de bay vaksen. Piske n ap pale de kovid, n ap di w ke nou touche jodi a, limanite menm nou touche Nou depase nan fèt nou ta dwe gentan depase 5 milyon moun ki deja pèdi lavi yo pou covid 19 la ale avèk yo donk trè pwobableman ou menm kap gadem nan la ou konnen yon moun kanmenm ki viktim mwen menm mwen konnen 2 donk ou menm ou ka konnen omwen youn. Li ka nan diferant nivo, ke se swa se konesans, ke se swa se fanmi, ke se swa se zanmi, men li ra pou yon moun jodi a ou pa konn yon moun, yon moun kote gen kat ki viktim de pandemi kovid 19 la, depi kovid 19 la ale ale. E genyen tou, aktyèlman genyen lòt deba tou, genyen. Ozetazini gen FDA, gen pa FDA men genyen CDC ki gen pou reyini tou pou pran dènye desizyon final sou posiblite pou yo vaksinen timoun ki gen ant 5 a 11 an Ozetazini. Donk dènye dènye dènye dènye desizyon an ret la kounya men toujou paran yo jan divize sou sa, gen paran ki pa vle di ankò. Bay pitit yo vaksen vi akoz de efè segondè ke sa kapab gen sou timoun yo, men administrasyon an li vle ke yo rive nan nivo pou ke kategori sa a vaksinen yo te gen timoun ki gen 12 a 17 an, e kounye a yo vle pran timoun ki gen apati de 5 an jiska 11 an, e paske yo remake ke avèk ouvèti lekòl la tou gen anpil timoun ki sanse gen lekòl ki oblije fèmen. fèmen yon seri de klas oblije fèmen paske gen timoun ki nan klas la ki gen pandemi an donk yo oblije fèmen pou pa kontamine lòt timoun yo donk lekòl sa yo oblije travay a distans gen lekòl menm nan nivo siperyè nan pale de kolèj, inivèsite avèk anpil lekòl kounye a yo oblije gen yon edikasyon ibrid donk yo fè edikasyon dabò a distans e dèfwa e kole yo kapab kapab reyini men kounya aktiyèlman tandans lan se toujou plis edikasyon a distans a distans lan li vini avèk responsabilite paske fò pou pran edikasyon a distans fòw pa parese fòk ou vrèman as la paske yon ti moman yon ti moman gade wè w dèyè paske lè pwofesè vini wè w fè devwa w w ap grate pi w ap trennen pi w ap fè devwa paske w di w ap gen tan ou gade wè tan gentan ale Epi w gade wè w gen yon kimilasyon devwa ki kanpe nan men w, ou ka oblije repase nan sans sa a, pwofesè poko plis egzijan avè w lè sa a. Alò ke lè w vin nan sal de klas la, ou gendwa vin ou chita ou dòmi nan sal de klas la, pwofesè pap di w anyen. Li ap di w, li fin pale, lè l fin fè rafè l oubyen do w ale, li pa di w anyen paske ou te la avè li, donk li konn responsabilite w, li konn ki bò li pral jwenn ou. Li pa tann pi devan lè rive nan egzamen final. Donk se konsa sitiyasyon an ye kounya, donk prezidan Joe Biden ki ap rezoud yon pwoblèm, l ap pale de anviwònman, men pa bò isi a tou li genyen kongrè a tou ki genyen 2 pwojè lwa oubyen pwopozisyon lwa, 2 pwojè lwa devan l tou sou afè enfrastrikti peyi a eksetera, donk gen diskisyon k ap fèt jiskaprezan sou kesyon sa a. Ba yo pou fi klè e sitou se nan kan demokrat yo ki yo menm yo yo pa fin anprann yo sou plan paske yo twouve ke plan plan prezidan pre mete devan yo a plan koute twò chè yo twouve dè rediksyon ki fèt e kounya gon lòt gwoup demokrat ki kanpe yo di ok nou pap vote pou tèl pati nan plan sa toutotan ke nou pa rezoud yon lòt pati nan plan sa se nou nan moute desann toujou nou prale nan peyi dayiti donk jodia se chom se Se ferye jodi avèk demen, donk gouvènman e estrikti yo ou kominike pou yo dekrete ofisyèlman se ferye, donk pa gen travay jodi apati de midi, tout anplwaye, tout sektè prive, komès, tout moun ta dwe fèmen apati de midi, e demen ou gen tout jounen an nèt, men nou konnen gen moun ki depi vandredi yo dekole yo menm, depi vandredi yo dekole ale yo pa menm la menm. e yo di yo a yon demi jounen rele ya rele sipèvizè a di sipèvizè a yo malad yo gen lafyèv yo kontrarye oubyen yo pa gen avèk bagay pa gen gaz kounye a tou se yon lòt bagay anpalan de pa gen gaz gen anpil kesyon k ap poze sou afè distribisyon gaz sa a toujou e èske se vre èske se pa vre gouvènman kote di wi nou kòmanse distribite gaz e anadip di li menm nan youn nan nòt li te fè soti di l poko li potko wè gaz la vini. Donk, men gouvènman an di polis nasyonal te deja pran responsabilite, Etazini yon bò kote pa l te di l ap akonpaye polis nasyonal la pou ke gaz la distribye. Men gen kote ki resevwa gaz, pa egzanp tankou sant de sante yo, tankou lopital yo, siman gen radyo pa fonksyone an Ayiti tou pou menm pwoblèm nan tou, paske yo pa gen gaz tou. Wala. ankò e men premye minis lan nan deklarasyon li te fè li te fè li te vin nan laprès e ben sa li te di li te di nan jou kap vini yo la nap wè chanjman e li te mande moun yo pou yo pa goumen pa mare batay nan stasyon yo e li te menm mande ke lapolis pral kanpe nan stasyon yo tou pou pwoteje e pou evite ke moun pa batay pou afè gaz moun sitou nèg kap vin avèk gwo galon jòn yo pou vin achte gaz yo donk. Donk pou evite ke pa gen bay menm dyab, yo di gen gaz nan peyi a. Gen gaz nan pò, gen gaz nan lòt stasyon, lòt kote kote yo pini gaz la nan zòn site solèy la. Veye, men fè yon lanse toujou distribisyon gaz la toujou konn pwoblèm e genlè gen kèk gwoup gang ame menm ki poze kondisyon yo menm pou yo kite gaz la pase fòk yo gen fòk yo resevwa fòk yo gen yo menm fòk yo bay fevè pa yo tou donk nou pale de yon ensidan ki rive samdi e ki fè tou entènèt la se kay mèboudon yo. e kote nèg ame genlè rantre nan lakou lekòl la tire, blese timoun e genlè gen yon paran yon timoun ki genlè mouri nan ensidan men omwen medya sosyal yo montre montre e yon elèv ki te sou kouche sou anbilans te rive genlè lapolis gentan rive tou men yo pa rapòte te gen okenn arestasyon. Repiblik Dominikèn, Mwen sonje ke dènyèman Dominikani tèlman sansib pou Ayiti, prezidan dominiken an te gen pou l ta al patisipe nan somè sou anviwònman an, ebyen prezidan dominiken an Luis Abinader te deside ke l pa ka vwayaje pou l kapab rete swiv sitiyasyon an ann Ayiti. Donk sa yo fè pandan wikenn nan la, ebyen yo deplwaye. Gen yon 10,000 polisye alò Gad Nasyonal jan yo rele l la. Enben yo menm sou tout fwontyè a depi Labè de Manseni rive jis nan peyi dè Nal. Sou tout fwontyè a nèt e yo mete yo plase yo pase sòlda la avèk zam bon zam manch long nan men yo donk pou yo veye Ayisyen oubyen bon moun ki ta ka fè tantativ travèse fwontyè a pase anba fil pou y al lòt bò fwontyè a. Donk yo yo yo kore kore fwontyè a e sila yo gen ankò e lòt sipò tankou dwòn k ap ede yo siveye, yo gen patrou an gen elikoptè tou epi yo gen nèg e e moto mo motosiklèt tou donk yo gen gen yon kolonèl ki responsab. e operasyon an men li menm li di ke jiska yè li di ke li menm li pat gen okenn aktivite dwòl sou fwontyè a men li te wè tout bagay te mache nòmal. Sepandan, sa pa vle di ke ayisyen pa ka vwayaje an Repiblik Dominikèn. Wap pase pa pò ki nòmal yo, pa pò nòmal yo tankou Dimani,

Donk gen mache binasyonal la ta sanse ap fonksyone e otorite dominiken yo ta sanble yo kite machin ayisyen travèse lòt bò fwontyè a al fè gaz, al achte medikaman, al achte manje, tout sa yo ta vle al fè. Men yo gen dè kontwòl ke yo fè kanmenm. Donk yo te bay asirans, yo di ke deplwaman yo fè a se jis pou pwoteje fwontyè a. kont moun ki ta konprann li, moun ki ta chache wè si yo kapab antre, rantre pa la, anba fil, pase anba fil pou yo kapab travèse Repiblik Dominikèn. Donk gen anpil siveyans k ap fèt. Donk si w gen entansyon an, donk yo gen jan dekouraje w aktyèlman pou w gen yon viza dominiken, e se prèske pou w vini Ozetazini. Se menm, se menm demach pou w ta vini Ozetazini, se menm demach la. pou fè bon viza dominiken. Sa vle di ke fòk ou al an liy, ou fè aplikasyon e li pa koute senkòb tou, se pa, li pa koute senkòb. Donk ou toujou ka peye pou al, pou peye viza men yo bay refi tou, sa se sèten. Donk ke se sitiyasyon la, kounye a genyen tou mwen vle bay m pale pou nou. Epi genyen chaje dafè a i Etazini an. Anbasadè Kenneth Merten, ki rive an Ayiti depi vandredi, li deja rankontre avèk Premye Minis Ariel Henry. Alò, Anbasadè Kenneth Merten rive nan peyi Dayiti avèk yon dosye cho nan men li, nan yon moman, yon peryòd ki trè, trè cho, kote li gen anpil bagay nan men li, anpil travay. Dabò, li gen yon kriz otaj nan men li. 16 Ameriken avèk yon Kanadyen ki sanse ann otaj depi pratikman mitan mwa oktòb la. Donk jiska prezan pa gen nouvèl eske yo deyò ou eske yo toujou nan men nèg ame yo le gwoup 400 mawozo yo ou eske yo libere deja pa gen nouvèl sou ti dòk ofisyèlman yo poko libere paske nou pa jwenn anyen ki sou sa toujou. Dènyèman, te gen yon ajans nouvèl ki te pibliye yon nouvèl pou l te di ke yon manm lapolis ta rapòte ke yo gen dè prèv ki montre ke otaj yo, yo vivan, donk tout vivan, donk se gen siy ki montre ke la. Men sa se premye dosye ke mesye Kenneth Merten gen nan men l pou li fè fas avè l. Genyen tou yon lòt dosye, se kriz la. Kriz politik la an Ayiti avèk akò pasi pala, twa akò ki sou teren an, gen youn ki ofisyèl, se akò gouvènman an menm, akò Premye Minis Ariel Henry, ki li menm gen pwoblèm pa l tou pase gen manm ki siyatè akò a yo menm menm ki sanse fòme yon komite, yon komite pou. petèt ede oubyen ankò leche lese le chan lib bay bay pèmèt ke Premye Minis lan li menm li mete an aplikasyon lòt pati li te gen nan akò a. Premye Minis lan nan diskou li te fè dènyèman an tou li te di ke l ap pral mete akò a an aplikasyon men pèsonn pa janm konnen pou ki rezon ke akò a pa ka mete an aplikasyon eksepte de chanjman ki fèt ladan l. Chanjman pou kèk revokasyon minis jistis la, se te yon demann ke sitou sektè demokratik e popilè a te fè gouvènman pou li fè. Genyen tou revokasyon direktè polis nasyonal la. Donk, pa gen revokasyon, gen demisyon. Donk, direktè polis nasyonal la, li demisyone. Donk, li kite plas la kounye a ba yon nouvo direktè. Men jiska prezan tou, gang yo, se youn nan bagay ki genyen. Se espwa se chak fwa gon direktè polis nasyonal se kouman konbat gang. Jiska prezan rezilta sa li toujou e li toujou la toujou tout li toujou ap obsève e misye gang yo kontinye ap opere e nou wè sa k fèk pase samdi kameroudon yo e gen lòt nouvèl tou k ap rapòte tou lòt operasyon ki fèt ke misye yo fè detanzantan yo kidnape yon moun nan lari yo frenake yon moun oubyen 2 moun e yo te menm rapòte tou te gen yon Kont ou menm ke misye kidnape sa pa gen lontan e yo potko antre al paka nan fon paka sa. Donk gen anpil aktivite ke gang yo pa tèlman enkyete avk mesye ame yo, pa tèlman enkyete avèk deklarasyon ke otorite yo fè pou yo elimine gang yo. E se te youn nan deklarasyon ke youn nan emisè gouvènman ameriken te voye an Ayiti sa pa gen lontan, youn nan bagay li te di, li te di se. E pou gen eleksyon nan peyi a, il fò ke il fò ke yo elimine ou elimine ou dezame gang ame yo. Premye minis Ariel Henry te fè yon deklarasyon tou dènyèman tou li te di ke mesye ame sa yo ki gen sipò k ap resevwa zam li te di se pa nenpòt zam, gwo zam k ap resevwa lajan se pa nenpòt lajan, gwo lajan e li te menm site tou malerezman pou li gen lapolis tou ki enkli ki fè pati gang yo donk li di ke moun sa yo yo pa gen lòt la fen pa yo yo pa gen lòt bagay yo gen chwa pa yo se de bagay prizon ou lanmò si yo pa konvèti da di ke si yo pa chanje chanje metye bon. Se deklarasyon ke nòmalman ke te abitye fèt deja epi Pòtoprens gen aktyèlman yon nouvo komisè gouvènman ki mèt Lafontan ki pran mayèt la kounya la e gen dosye Lòt prizonye ki rele prizonye ke nou aple w misye ansyen depite Belize ki toujou sou tapi a men ki poko kite fon kanpe pou ti moman pou pèsonn pa di pou konbe tan ke sa ap pran e pi gen manda ki gen lanse tou kont nou kont nou e polis yo rele 509 yo manda sa yo entèdiksyon depa bon manda sa yo leve Paske yo di pa gen ase demand ki fèt sou kesyon sa. Epi gen Ayiti ki fè yon demand ofisyèl pou pa ekstradisyon. Pou yo voye kolonbyen Palacios, Mario Palacios, pou yo voye l An Ayiti an tèm dantrèd jidisyè e gen moun ki di ke se petèt meyè taktik ke gouvènman ayisyen an fè paske sa se sous yon bagay antrèd ke li fasil pou sa ta kaba fèt olye ke w al pral fè lòt demach a fè ti ekstradisyon se de bagay ke Ayiti pa genyen avèk trè sètènman avèk Jamayik non plis tou avèk Kolonbi men si se pou antrèd jidisyè etc. li ta ka pi fasil ke otorite ayisyen yo ta kapab jwenn satisfaksyon avèk demann yo. Men minis afè etranjè a la ki te nan rankont lidè G20 yo t ap fè ann Itali, nan vil Ròm, ebyen yo te yo te fè yo te li di ke anons lan fèt e yo fè demann li fè demann lan ofisyèlman bò kote 2 gouvènman yo, keseswa se kote Kolonbi, keseswa se kote. e Jamayik men an atandan e Mesye Palacios li toujou an detansyon nan Jamayik alò nan detansyon nan Jamayik pou an paske li antre nan peyi a ilegalman donk kòm pa gen fontyè li menm li antre li pa gen li pa pase pa yon pò regilye donk se pou sa yo ta arete l. Donk li nonmen otorite an atandan yo konnen ki sa k ap fèt. Èske y ap satisfè demann otorite ayisyen yo fè a oubyen èske y ap retounen l lakay li nan Kolonbi? Epi. Mwen kwè se sa yo. Donk pou kounya e kesyon toujou ap po, kesyon toujou ap poze sou e nouvo e nouvo e nouvo al nouvo e anbasadè ai yo, nouvo atache e kouman nou rele l? Kenneth Merten?

Epi kounye a la, epi bon, lè l plis nan ane 80 ankò lè l te okipe yon lòt fonksyon ankò nan anbasad la, donk yo ta mete fè o Newton Conte an trè byen e menm lè ke l pa t sou, menm lè ke l pa t la an Ayiti, li te toujou gen dosye Ayiti a nan men l pandan yon bon bout tan e pandan l te nan Depatman Deta, dosye ki ase laj, e se yon kesyon ki toujou ap poze toujou. e klas politik la gen de pozisyon diferan sou chwa sou prezans li men gen anpil moun ki konnen ke ayiti ap pare pou fè eleksyon etc donk ou pa konn ki chwa pou jiska prezan donk e wala mwen dispo anvan m ale Bal la pa bon ditou non pou FC Barcelone. FC Barcelone sanse ap bat la kanpay. Donk mesye yo fè yon match nul la avèk Alaves. Match nul 1 a 1. Ekip nou pa bò isi a DC United tonbe 3 a 1 devan ekip New York Red Bulls la. Match sa te jwe samdi. Genyen tou Atletico de Madrid m pa di kèk rezilta konsa ki li menm kale Real Betis 3 0 epi an repiblik dominikèn veye repiblik dominikèn mezanmi nan afè foutbòl veye gon jou lontan nou te konn ekri m sonje ke nan peyi dayiti menm pou yon seri dekip nan karayib la menm e menm menm nan amerik santral depi nou pa jwe avèk ekri avèk yo tèks nou deja ekri deja avèk viktwa ladan tout sa n bezwen se sèlman mete ki jwè k make gòl la konbyen gòl ki make nan ki minit gòl yo make tèks sa deja fèt deja. Mwen mande mesye nou reli sye a rado. E lè n pa jwe a Etazini, tout tèks sa fin ekri. Se sèlman konnen tèks sa poko pa pibliye tou san paske nou bezwen konnen kiyès ki fè gòl yo, ki kantite gòl li ye e nan ki meri gòl li make. Enben, lè n ap jwe a Dominikani nou te konn fè menm bagay la tou. Pòtoriko nou te konn fè bagay la, nan Karayib la nou te tou. Jodi a nou pa ka fè l ankò. Bagay la ap diminye nan men nou. Antouka, Repiblik Dominikèn, chanpyona. Nasyonal yo a, donk chanpyona premye divizyon foutbòl la, enben li sa rele tounwa de kloti la, li fini avèk yon chanpyon, se toujou FC Cibao ki li menm se li ki ranpòte l, enben l kale La Vega, La Vega Real, donk li kale La Vega e apre pwolongasyon. 3 a 1, donk match la te nòmalman fini nan premye mi-tan, tan reglemantè te fini 1 a 1, y'al nan pwolongasyon e ekip Cibao la li ranpòte la viktwa. Sa fè li dezyèm tit ke li ranpòte. Men sa ki bon an, se ke tou lè 2 klèb yo, tou lè 2 klèb yo yo kalifye pou eliminatwa oubyen ankò yo kalifye pou Eli Meba Konkakaf Tibè Klèb Chanpyon yo vin chanpyon pou lis chanpyon Konkakaf la, alò yo menm yo kalifye pou zòn Karayib la kote yo pral patisipe nan yon tounwa trè sètènman ap genyen 2 klèb ayisyen nan tounwa sa tou avèk lòt peyi nan rejyon an tou. Donk deja mesye sa yo bouke zak yo donk veye Dominikani paske yo menm y ap panse devan se pa beyzbòl sèlman Dominiken yo fò. Kounye a yo antre nan foutbòl la e gen yon jou e objektif yo se yon jou tou kalifye pou faz final yon koup tou. Sa se objektif ke gouvènman dominiken an mete devan e ke l ap fin pa wè. Tou kòm Etazini tou, li gen yon objektif tou. Yon jou tou se pou l ranpòte tit koup du mond, sa vle di chanpyon du mond foutbòl. Gen moun ki di bon lè sa a ti poul la va fè dan, nou pa konnen men son objektif li ye. Antouka pou kounya la Etazini mèt zòn nan la avèk Meksik. Se 2 towo ki gen nan zòn nan kounye a, Meksik toujou. E Meksik, Meksik pran kal nan men Ameriken, tonton Ameriken pran kal Meksik. Se yon bagay la ale nenpòt kote la. Nenpòt kote rezilta a ale nenpòt kote la. Etazini va pran kal Meksik, yo gen pou yo rankontre la nan match kalifikatif. e koup du mond Qatar 2022 a donk ou deja konnen lè 2 ekip sa ap jwe a se se vrèman gason pa gason pa kanpe e etazini li menm li gen yon li gen yon ekip jèn ke yo fè pou yo konn koup yo se remanye ekip yo a yo voye anpil ansyen jwè yo yo remize yo donk kounye a ou gen ekip jèn ki ap prepare yo pa prepare ekip jèn an sèlman pou 2022 men ap prepare ekip la tou pou 2026 ke nou ap gen ke etazini ap ap òganize Anfèt, se konkakaf la menm k ap òganize, se yon ekip k ap òganize, se 3 peyi nan zòn nan k ap òganize koup di mond 2026 la, n ap pale de Etazini, Kanada avèk Meksik. Donk se premye fwa 3 peyi ap òganize yon koup di mond. Rezon ke se gen anpil anpil bagay ki te pase poukisa ke. Yo te bay konkakaf la paske Etazisyen konsidere ke l te viktim nan pwosesis koup di mond 2018 oubyen 2022 a e ke Meksik tou te konsidere li yon kote ba. Donk pou soulaje, kalme lèzespri yo, nou konn ke fifa te vin bay Katar òganize, non, Larisi daba òganize koup di mond 2018 la, answit yo te bay Katar koup di mond 2022 a ki te fè yon pakèt bri ankò. e gen anpil bri fèt sou bagay sa sitou sou Qatar la men bon yo te di bon ke nou bay paske te gen Amerik di Sid ki te vle kandida te di bon antouka nou bay Concacaf la l e Concacaf la rete pou kesyon enfrastrikti e Tout bay sa Etazini petèt nan pozisyon tou paske Etazini di li menm li ka reòganize koup di mond la pou kont li. Tou kòm Meksik ka òganize koup di mond la pou kont li. Kanada ka òganize koup di mond la pou kont li. Donk pou evite yon ale mennen vini eksetera kounye a la se vil yo kounye a vil ki pral akeyi match yo. Se vil sa yo kounye a la se. Kounye a fòk di de kandida. Eske federasyon amerikèn nan li pa ka kareman oubyen enpoze l. Li pa egzanp pou l di ke match yo ap jwe Wachiton DC oubyen match yo, ke m ta renmen ke match yo jwe Wachiton DC pase e dè e dè dè do e dè do kay la la m ta ka al apye nan match la la. Men fòk vide yo kandida kounye a pase gen de kondisyon tou pou ke w kandida pou w apye yon kondisyon yon koupdimond fòk ou gen stad la dabò. Se pa ka, sa ta pa sifi non. Fò gen mwayen transpò la. E sa pa sifi toujou. Fò gen strikti dakèy, otèl, kote pou moun yo bay. E pa sèlman, moun yo pa ka vin ni pòv yo vin moun grangou la. Fò gen manje pou ba yo manje, restoran, eksetera. Donk gen tout yon seri de bagay ke komite e fifa di men l ap vizite, li gad tout bagay sa kòm pakej. E dabò, kòm se federasyon ki pou fè sa, travay sa, li menm li fè l dabò anvan li dakò men ke nou ka pa genyen match. Match koup du mond yo, answit lè sa yo di fifa men vil nou gen yo, e Meksik deja fè pa l la deja, Kanada ap fè pa l la deja, donk se 3 peyi ki deja gen tradisyon nan akeyi match koup du mond, li gran evenman, dabò Etazini gen stad ki pa menm m pa menm kwè ke nou se de match si nou se nan faz de gwoup, ke w ap gen bezwen stad ki gen 80 mil moun ladan l.

M konnen ke jodi a se ferye, donk demen se ferye toujou. E swiv Lavwadlamerik, nou gen nan nou gen emisyon spesyal ke Jaklen a fè w pale avèk nou. Se la va di nou ki sa l ap prezante nou pou jodi a e sou kesyon sitou sou sa k ap pase e nan ann Ekòs e sa k ap Ki jan sitiyasyon an ye an Ayiti? Menm si nou wè ke medya ayisyen pa bay nouvèl, gen nouvèl an Ayiti. Enben, Lavwadlamerik ap pote nouvèl yo ban nou a Wayne Media. Donk, tann Jacqueline li menm la va di nou li menm sa l ap prezante nou. Okey! Pase bòn joune, n ap pale ankò demen.